Nini map di yon sèl bagay ou konn sa trè byen se paske mpa konnen Jeff tèlman renmen w ou k fè nenpòt bagay ou vle men reflechi enpe. E tou si w te renmen m, sa w fè w pa t ap fè l. Jeff, men si pa renmen m, pa renmen w Jeff. Sa vle di tout sa w fè m, pou w wè m renmen w, sa vle di fò m aksepte avèk tout sa w fè m Jeff. Si m pa t renmen w Jeff. Nini silvouplè, m k t asepte m ret sèl ok. M ap di w sa, m k t asepte m ret sèl. Avè m ou ap, Jeff, gade pase men, pase men nan je Jeff. Paske w genlè poko wè kiyès.

Se sa m se pi anbarasan. Li pa anbarasan non se pandan m tap parèt mwen ap diskite yon bagay a ti dam nan ou te jis bezwen konn kisa gen pou ou.

E Nini pale avèm. M pa konn wè w konsa. Sak sot pase m nan la si m tonbe ladann se ou menm ki. Kòman sa Nini? De kisa w vle pale? Jeff sot fè m yon gwo desepsyon la. Kòman Jeff sot fè w yon gwo desepsyon an? Ou pa janm pap kreye manti sou Jeff Nini? Poukisa pou m ba w manti a Lania? Poukisa pou m ba w manti? Ok li fè w desepsyon sa l di w? M ale pou m al eskize m devan Jeff. Lè m rive, m ap pale avèk Jeff, Jeff di m konsa ke l pa gen pyès eskiz pou mwen. Tout bagay sa yo ni yon moun ki lage m ladan yo. Ou kwè se sa Jeff t ap di? M poko ka fin kwè ni mi. Paske m pa kwè Jeff ap rive nan fachon sa nan tip de moun sa yo non. Poukisa pou m ba w manti Ania? Poukisa pou m ba w manti? Sa vle di, ekskiz la li di l pap pran nan men w di mwens. Jeff fè m malonèt, Jeff rele sou mwen kòmsi s on moun li pa t janm rekonèt nan vi l.
Oh. Jeff wi. Malgre m ap vire m di Jeff konsa w kite m viv ou pa eskize m, Jeff di m konsa non l pap eskize m.
Jeff, m poko fin kwè. Se yon long istwa. Lè w pale de long istwa Jeff, sa w vle di la? Bon.

Tout bagay genlè ok.
Si bagay sa rive la Nini, jiska prezan se ou menm ki lakoz li. Avèk kisa m lakoz la Nini? Avèk kisa? Chak tan m di w pou w al retranche sa, Lovini ou toujou komsi se yon eksplikasyon wap vin fèm Jeff fòw e Jeff pa banm vizaj sa yo lèm devann. Mwen antouka m rete nan mwen menm ya paske Jeff dil pa nan bagay sa avèm ankò mwen m rete nan mwen menm m konn rezon k fè Jeff ap fè sa m konn poukisa lap fèl. Ou serieuse nan sa wap di an la? Jeff di konsa li pa nan bagay sa ankò ou menm ou pa talè talè banm wè èske èske Jeff pam nan Jeff sam konnen an èske lap di yon bagay konsa vre. Se lòt tifi an Jeff ou wèl gintan gen k fè Jeff pa ret sou mwen k fè lap dim tout bagay sa. Djoulie, jiskaprezan la m wè Neyou ap byen travay wi. Wi otomatik. Menm ke lòt travay m bal fè yo li pa ko janm fè yo men sa mwen ka bay manti nan sa.

Non, pa ka kite pou ap pase. Mwen menm wi poum ta pale avèk Jeff poum parèt poum vin mande Jeff padon pou Jeff pa fèm malonèt. Ou mèt pe bouch ou nan tèt mwen la. Paske ou menm ou pran lanmou se kòmsi se yon ti sachè wap jete ou pa bezwen. Ou pran bagay yo twò lejè Nini. Oh! E de tout fason. Jeff fòm jwenn avèk Jeff oubyen fòk mwen rele Jeff nan telefòn paske chak jou wap vin dim yon seri de bagay jiska prezan li Mwen kòmanse santim bouke m wont paske si m wèm ka rive nan nivo sa avèk Jeff pou Jeff pa akseptem franchman m pa konn kisa pou m fè ankò. Gendwa se nan rèv ou ye la Nini. Poukisa pou map baw manti an Nia? Poukisa map pase m wè Jeff kanpe avèk tout sekirite l, m rive pou m ekskize m devan Jeff, m eksplike l men sa k te fèt lòt rejyon e m di l m pa vin sou diskisyon avè l. Jeff di m konsa l pap padone m, li pa nan jan de bagay sa yo. E ki aksyon sekirite a menm? Sa l pral fè?
Kisa l pral fè? E pa sekirite l ye, kisa l gen pou l di? Bon Jeff pran desizyon l, mwen menm, mwen menm Nia, mwen menm m pran twòp imilyasyon.

Talè ou kwè se pa manti Ninie ap fè sou Jeff paske franchman m paka konprann bagay sa lotre jou m pale avèk Jeff Jeff di m manti se pa vre e kounya pou Ninie vin di m yon lòt bagay ankò oh franchman gèlè bagay sa m kòmanse bouke ladann wi mwen oh. Enh enh. M pap rele l kounya non. M ap rele l aprè. Fòk mwen jwenn avèk Jeff pou m konnen sa k ap pase konsa. De tout fason, m ale. Enh mwen, mwen. M pale avè w twòp. Enh m wè chita la w ap pran ti van w. Enh ou pa di m vin deranje w. Se chak kote m pase nan bouk lan toujou gon pale anpil. 2 kesyon Jeff Jeff M sonje m pale a Jeff m di pou l mennen tifi a ban mwen pou m pale avèk tifi a epi pou m konnen kijan de moun li ye pou tout bagay mache byen men pèsonn yo pa janm wè bagay yo e la m sot kontre yon jenòm menm jenòm sa m raple m lè l te vini la k ap di mwen Jeff fè yon move chimen. Ay kote Jeff antre tèt li a, sèke bagay yo pa bon menm. Mwen konnen se moun sa yo k nan lari, se yo k konnen mwen m pa pran lari. Kounye a, men m toujou gen dout. M toujou gen dout, bagay sa yo mwen menm, m pa vle pou Jeff ale pou mwen demen si l vle la se nan pwoblèm m ye, se nan antèman m pral fè. Ou konprann sa m di w la frè? Enben, tande, ban m di w. Ki je nonm sa a menm?
Danje m kwè.

Sou jwenn pou elimine Jeff ap fèl. Sa pase la. Ok m te dil men la Neyou vin avèk yon lòt bagay. Mpa ka travay a manzè non men. Bagay Neyou vin la Neyou di ke li jwenn Jeff ap fè diskisyon ansanm avèk demwazèl la se kòmsi diskisyon an de moun sa yo pa nan relasyon ankò. Ou pa konnen langaj dovaj mpa mande e pandan li jwenn yon opòtinite. Sa pou li se pa nan yon ti kont yo ye pou yon moman. Mezanmi sa pou li se pa pou yo ap tounen ansanm ankò. Pandan li jwenn opòtinite a li tou aji.

Pè dèfwa ou konn panse moun nan ap fon bagay mal ayisyen jan w wè l la la dèfwa ou konn panse yo pa bon tankou gen bagay yo ouvri bouch yo yo renmen sa yo ouvri bouch yo men dèfwa se bon bagay y ap pale. Renmen se di se paske w renmen sa tou ki fè w ka tande pawòl nan bouch li ban m di w li ap renmen avèk ti demwazèl la mwen menm tou avwen m kwaze avèk ti demwazèl la. Hein? Si pandan papa l li menm, ti nonm nan te zanmi a papa l, papa l pa la, ou pa konnen papa l bezwen kraze relasyon an? Papa l ka mennen l pou yon vye konplo wi, pou l kraze sa. Hey anmwey.
Pè, se ke ou menm se analiz ou fè la, ke ou panse, men mwen menm ke mwen menm nan fason m ap panse bagay yo m pa vle Jeff tonbe nan twou mwen menm.

Pè ou pa bon Bagay sa la m wè ou ret ladann ou ret ladann men Humm Kòm m te gentan di Jeff konsa pou l vin avèk demwazèl nan mwen M ap tann li e pou m pale avèk li Ay moun nan depi ou wè Depi ou wè l pa bon moun depi nan jan l vini ou wè l ap pale a ou gentan santi sa lakay li Ebyen pè mwen Pè mwen m prale Alfon lonje kò l an m te nan lari.

Hein? Map fè, map fè tout nèt li. Kou Jeff te gentan avè ti dam nan, yo tout te gentan wè. Men lè Afan tap fè vye bagay li yo la, yo pat janm wè sa non. Ap gade moun sou alparans.
Kounya la Neyou, ou menm ki pwal mete fanm nan fanm ou, pou jere Jeff, ou pa konnen akoz. Lè Simansè wè ou menm ansanm avèk Jeff, li ka toujou ap fè vye jalouzi e li menm ansanm avèk Jeff yo arive kite ou. Ou pa konn sa? Se ou ki mete fanm nan fanm ou pou jwe may ou pou ret ansanm avèk Jeff pou ban mwen. Talè, E pa di pou l ret avèk Jeff ba ou? Lè m di w pou l ret ansanm avèk Jeff la Djoulie, ou konprann nan ki sans? Dayè se renmen Djoulie e Neyou al mande Jeff renmen. La kounye a fòk Neyou rale Jeff sou li jis pou gen yon atachman santimantal. Talè, Eske se relasyon moun yo vle kraze ou byen tou pou ka se vle ou vle retounen avèk Jeff? Julie, mwen vle pou relasyon Jeff ansanm avèk demwazèl la kraze. E depi relasyon an kraze, gen bagay map ka fè. Se demwazèl la ki tout bagay la. Ou pa vle, ou pa vle, ou pa vle aji Fafane. Paske ou di konsa ou pa vle pou l fè Jeff oken mal.

Oh majistra sa ka fè.
Mouche ou konnen nèg la men sa fè lontan map chache moun mwen mèsi ou. Ah mouche atèm lòt moun banm zòt enpak e si gen yon bagay si gen yon aksyon k fèt nan zòn nan e mwen m te wè yon eritay misye met pwede met pwede e travay pam menm li mèt nan kap travay mwen.

Byen ke se djòb ou ap fè e ou nan djòb ou e m pa kont sa ou konprann. Nou pa ka gen sou san nou pou nou fè la belle sou men e nou ka pataje kèk ide ansanm avèk ou konprann. Kòm si sa li ap rantre nan kad travay ou. Ou ap wè zam Sawyer la banm montre w. Zam Sawyer a se yon zam a fè li ye. Yon zam ki danje anpil. Mwen menm m pran fòmasyon pou sa. Papa m te nan militè epi m te M te fè kèk jou nan bagay yo konprann e m pran m resevwa fòmasyon militè yo. Zam sa w wè a pandan setan li la pou l pwoteje bagay li menm tou pandan setan li la pou l detwi tou. Li sifi ke depi w byen sèvi ansanm avè l. Zam sa menm li menm wè l k ap defann mwen menm li menm tou wè m k ap konte pou mwen. Gen de zam sa gen prensip pa l depi w pa respekte prensip yo w ap fouti. Ou konprann? Se pou rezon sa a, w ap wè zam afe yon moun k ap fè sekirite gen 4 prensip de baz ladan l. 4 prensip sa yo, m ap ba ou yo, y ap sèvi w jiskaske w mouri e ou ka pataje avèk lòt moun ki nan domèn sa a. Sa ap bon wi majistra. Ke m vle pou w kenbe sa ke m ap di w yo. 4 prensip de baz sa yo, men ki sa yo ye.